Kijan pou konn si yon ti fanm gen santiman pou ou man, tjoo nèg aranje n pou n pran nòt ti mesye paske nan videyo sa baz m pral ba w 4 tès ou ka itilize pou konn si yon ti fanm renmen w byen eske l pa renmen w baz paske ou pa ka la a wap swiv king love epi w gen difikilte pou w dekouvri yon senp bagay konsa baz son bagay konsa l ye ti mesye nap di yon gwo big up big up chak fanatik king love ki toujou ap sipòte travay la man m apresye sa anpil ti mesye ou menm ki toujou ap like kòmante pataje yow. M renmen sa anpil anpil man. Nou konn sa l ye deja, si n gen kesyon se kontinye poze nan kòmantè map reponn nou chak youn apre lòt. E sam poko reponn yo baz pasyans ti mesye paske map reponn nou ak on videyo man. Epi si n gen bagay sekrè n vle di m se Instagram li ye byen rapid ann ale. Tande ti mesye, nou pa ka ap pran tout bèt sa yo la epi n pa vle di m fè travay la man. Just peze bouton subscribe la epi aktive ti klòch la, retire l sou pèsonalize mete l sou tout pou YouTube ka fè w konnen chak lè n lage on videyo man. Ou fè l. Ebyen w valide wi frem. Sa ke nou pap vle di yon gran mèsi a chak grenn moun ki deja abòne ok an avans. Yeah janm diw la baz loske wap koze a yon ti fanm oubyen loske w renmen a yon ti fanm menn wap depanse enèji nan li yow fòw konprann eske ti fanm sa renmen w oubyen eskel pa renmen w frèm sinon m garanti w ka twouve w nan yon sitiyasyon kote ke wap Fè kòve dè ti fanm sa lap fè w fè kòve pandan se ton pa janm konprann si ti fanm sa li menm li pa gen santiman pou ou baz ou byen si ti fanm sa gen santiman pou ou tou ou ka rive nan yon pozisyon ap bay vag alòske ti fanm nan gen santiman pou ou san ke ou pa menm rann ou kont de sa frè m pran son pou tande sa m pral di yo premye tès ou ka fè pou konn si yon ti fanm gen santiman pou ou baz. Se elwanye w de ti fanm sa pou yon moman menn. Yeah, lòske m di elwanye w de ti fanm sa pran distans ou. Kòman w pral fè sa? Ou pap just rete san okenn rezon epi w pran distans ou, pran limit ou, fè silans sou li. Non, pa fè l konsa baz. Fason w ka itilize, ou ka fè l pa rapò avèk yon sitiyasyon kèlkonk menn. Pa egzanp, si w pran randevou a ti fanm sa w di l n ap kwaze tèl kote, ou vle wè l tèl kote, tèl lè menm, epi l refize w li di w non nou pap ka wè tèl lè, tèl kote, baz, tou pwofite de okazyon an, tou pwofite de moman an pou fè tès la menn. Just dil ok epi fè silans man. Yow, m garanti w, keseswa w t ap koze ak ti fanm sa oubyen w te renmen ak ti fanm sa, l ap kreye sitiyasyon pou l wè ansanm avè w kanmèm man. L ap kreye sitiyasyon pou l ekri w, pou l mete w alèz. L ap di w tout bagay posib, l ap fè tout mouvman posib pou l montre w ke li vle yon rankont ansanm avè w baz. Ou wè sa m di w la man. Ou pa montre l se fache w fache men w just montre l ke bon pwiske l pa dakò epi w fè silans. Yeah, lè sa a wap wè lap fè yon seri de mouvman lape kou w, lap mande w sak pase, kòman w ye, eske w manje, yow, depi w pa wè sa menn, depi w wè l pa fè sa, m garanti w menn, m sorry pou ou baz, fanm nan pa renmen w menn, depi w wè aprè ke li fin di w nou pap ka wè a epi w menm ou just di l ok, m garanti w se lè w pral wè kote ti fanm sa a pral depanse enèji pou l. Pwouvew ke li gen santiman pou ou frèm. Se pa sèlman yon randevou ou ka pran ansanm avèl, ou ka just veye nan yon moman l fè yon derespektan oubyen l fè yon bagay ki dwòl la bagay sa yo konprann, menm lèl pat yon gwo bagay yon senp bagay ki dwòl li fè, ou just pwofite de moman an baz. Epi fè tès la m garanti w wap jwenn rezilta e selon rezilta ou jwenn nan wap ka detèmine eske fanm sa entèrese avèw oubyen eske l pa entèrese. Dezyèm tès ou ka fè sou yon ti fanm pou konn si l renmen w oubyen si l pa renmenw. Se lòske w ralanti sou jan ke w te konn disponib pou w li baz. Yeah, si w te konn disponib chak jou pou w li, kòmanse sote jou montre l gen kèk jou w pa disponib. Pa egzanp, si w gen randevou ansanm avè l pou w wè l tèl lè, si pa egzanp ou ta gen randevou ansanm avè l la pou nou wè jou madi oubyen jou mèkredi, just di l ou pap disponib jou madi a. Yeah, di l ou pap disponib man. Menm lè w te pran pòz wap disponib, apre sa di, kèt, m gon bagay m pral jere la, m gon bagay enpòtan m pral regle jou madi a, m pap disponib non bagay sa yo. Epi poze w. Pa kreye lòt jou, pa di se tèl lè nap wè pito. Non, just dil ou pap disponib jou a epi poze w fè silans. M garanti w, fanm sa li menm lap kreye yon lòt jou, lap di w eske w pap disponib tèl lòt jou. Depi w wè fanm nan fè sa baz, fanm nan enterese ansanm avè w. Men si ke nou te gen pou n wè jou madi a, epi w dil ou pap disponib jou a, wè l rete silans li pa fè oken mouvman, m sorry baz, fanm nan pa renmen w se jis yon fanm kap eksplwate w baz. Fòk nou ka fè diferans. Antre loske yon fanm ap eksplwate nou avèk loske yon fanm renmenn ti mesye. Yeah, paske m pap ba w manti an 2024 fò w gen kapasite pou w kale zye w gon seri de nèg ki toujou ap di, monchè medam yo se lajan yo renmen, yo pa sesi, yo pa kanpe sou lanmou vre. Yow, m pap ba w manti baz ou menm ki pran pòz kòmsi ki kanpe sou lajan pou koze fanm nan menn. M sorry pou ou baz fanm nan ap pran lajan w lal bay yon lòt mafya manje l menn paske mafya k gen may la baz li pa bezwen kòb pou l manje medam yo se just met valè sou li depi l mete l nan yon pozisyon pou yon ti fanm renmen ansanm avè l. Se gras poul fè ti fanm nan yow. Fanm sa ap depanse enèji nan nèg la menn ou menm fow gen kapasite janm diw la pou fè jan de tès sa yo si w son nèg ki pè m sorry pou ou pap ka fè tès sa yo paske yow depi w pè pèdi fanm nan w pè baay ou son nèg ki pa bezwen konnen eske fanm nan renmen w oubyen eske l pa renmen w pe enpòt jan l ye wap aksepte l menm lè lap eksplwate w wap dakò l tès sa pa pou ou si w son nèg konsa mesye nou vle konn de lòt tès yo pa vre. Fò n ankouraje travay la ti mesye fò n ankouraje travay la map bigòp chak grenn nèg ki te konfime enfòmasyon yo menn ki achte liv la ou menm ki poko konfime l baz ankouraje travay la menn ankouraje l se pou nou m fè liv la ti mesye n konn sa l ye deja menn konprann si w gen paypal oubyen kat de kredi monte sou link sa wap gade nan deskripsyon video oubyen nan tèt seksyon kòmantè yo pou w al achte liv la rapid rapid menn si se ayiti w ye oubyen sendomeng kontakte m sou nimewo telefòn sa wap gade a la map jere w alèz alèz. Konnen depi wè king love bon bagay menn se original li ye pa gen fake nou konn sa li ye deja mesye ankouraje travay la menn ankouraje l pou n ka avanse paske si w pa ankouraje l menn yow m sorry baz bagay yo pap kanpe nan wout menn.